Kòmsi mwen pa konsidere ou kapon pou mwen ye? Tankou m te pale ak yon kò. Imajine w ou di m pa konsidere w. Donk ou pale avè m m reponn ou. Tankou m konsidere w la ankò. Sa pa sifi toujou? Kòmsi lè w pale avè m nan la Sorone l ye? Gade m byen pou w wè. Gadem banm vire pou ou. Ou genlè pa wè nan jew.
Kòmanse m pa wè nan jem nan. M pral dòk se yon fi k kanpe devanm nan m pa wè anyen ankò non. Anplis se mwen k gason mèt beton e mwen k machandiz chè ou genlè pa wè sa. Waw gason mèt beton laisse te dire kisa yon gason ka fè nou menm fanm nou pa ka fè dim byen. Depi lè w site non gason ou wè anpil bagay wi anpil bagay e kòmsi ou te di lemond antye. Men fi lò di fi kèt. Ah man sa twò raz fi fanm ah.
Pandan wap pale de fanm nan la kisa yon gason ka fè nou menm nou paka fè ou ka avoka nou ka avoka ou ka enjenyè nou ka enjenyè ou ka doktè nou ka doktè. M pa wè kisa yon gason ka fè nou menm nou pa ka fè.
Anbè wa degaje w men lè gason m pap koube devan w. Ou gen de men, m gen de men tou. Youn nan bagay ki ta pi parèt etranj pou yon fanm pa ta ka fè, se mason. Sa yo nou menm nou fè l. Ou kenbe pèl lan, nou kenbe pèl lan tou. Ou kenbe pikwa, nou kenbe l tou. Sa w pa wè kisa yon fanm, yon gason ka fè nou menm fanm nou pa ka fè. Ok. Afè bagay wap pran pòz siperyè la sa se nan tèt ou liye cheri. Poukisa tout pale anpil sa tout pwoblem sa poukisa. Ti manzè wi menn. Kiyès ki ti manzè a? M pa konprann ou. M pa ti manzè ok. Poukisa tout bagay sa tout diskisyon sa yo la hein? Poukisa la menm? Ou pa vye fanm sa menn depi talè rete avèk yon sèl diskisyon ou bay fanm fanm yo. M pa vye fanm je m'appelle Mina ok. Menn depi talè rete avèk yon sèl diskisyon ou bay fanm fanm yo. Men lanmou m konnen fanm pa anyen menn. Fanm pa sa sa ou konnen fanm. Ou pa wè lè w site non gason anpil bagay menn. Ou menm kap pale konsa nou tout se moun fi gason timoun tout se moun m pa wè pou ki rezon la ou gen diskisyon antre nou. Mezanmi tande non.
Afè bagay egalite, bagay e fi pi wo, gason pi wo, fi pi ba, gason pi ba, bagay sa li pa egziste. Bagay sa son chèn ki nan lide nou, nou bezwen liberasyon avèk li. Paske yo wè, kit li te fi, kit li te gason, kit li te moun anwo, kit li te moun anba, kit li te nwa, kit li te wouj, Nou tout la nou gen menm dwa. Nou tout la nou sipoze pa gen afè bagay moun pi wo, moun pi ba. Se sa k mete tout pwoblèm sa yo nan lemond. Se poutèt sa, m ap envite nou nan yon gran rasanbleman k ap fèt nan zòn nan ki rele Jounen Rekonsilyasyon. Ladan l n ap gen pou n pwòpte lari a. Epi tou envite anpil lòt atis ki pral pale nou de lanmou, ki pral pale nou de pataj, ki pral pale nou de padon ak anpil. anpil lòt bagay. Lanmou ak rekonsilyasyon. Se poutèt sa, m ap mande w pou mande Mina padon. Mwen menm gason, mande fanm padon. Non, fò w mande l padon, paske se avèk padon an ke peyi nou ap devlope. Paske si ou pa padone Mina, kòman lòt, sa k ap vin apre nou yo, ap fè konnen pou yo padone lè frè ak sè yo fè yon bagay? Kounya la fò mande l padon. Fò kanpe fò kanpe non oh. Pral mande Mina padon pou mwen. Paske avèk padon nap rive lwen. Kounya la mande l padon. Ale fò rekonsilye avèl cheri. Pat kapris.
Wè wè.
Ale. Bravo tu wà. Nou pa wè janl bèl lè nou rekonsilye konsa. Fèl chak jou konsa si nou tout la te reyaji konsa li tap pi bon. Se poutèt sa, map envite nou panse gen timoun tou ki gen kòmsila edmi pa renmen l tou. Ciara montre nou kòman lanmou timoun yo fonksyone. Ane pase, nou te fè anpil bèl bagay pou selebre 7 jiyè a ki se jounen rekonsilyasyon nasyonal la. Ane sa a, mwen ta renmen fè yon jounen rekreyatif pou timoun yo spesyalman. Pandan peryòd konfinman an, manman m ak papa m te montre m anpil bèl jwèt yo te konn fè lè yo te piti, tankou lago kache, ti tato, marèn. T ap gen tout jwèt sa yo avèk anpil lòt bèl jwèt ankò. Nou t ap manje ansanm, nou t ap fè tout jwèt sa yo.

Men mwen mwen jere Oh, men gade mwen Fred. Oh, pa mwen kriye. mwen jere.
Pa kriye, pa kriye. Men mesye Jérôme tou pa gen rezon non mesye Jérôme poutèt ou pa gen kòb la wap bat timoun nan Eske ou ou wè sa bon konsa pou wap bat yon timoun konsa avèk raj ankò ou ta tann lè w kalme. Viv ansanm se chwa nou Linyon se devwa nou Tèt ansanm fè fyète nou

Imagine ou pran timoun ou chire rad li ou fèl timoun nan pwèl ari do li pa li pa bon menn lè ou fè sa bon kòm etan done ke m te nan kont ansanm a demwazèl lan moun sa yo menm yo fè nou rekonsilye m ta renmen ou menm tou rekonsilye ansanm avèk pitit ou an paske sèl ou genyen kòm pitit pou m byen di w yo te envite nou nan yon aktivite k ap fèt 7 jiyè kote ke ou ka voye ti pitit la ou menm tou gen dwa vini m te di m ta renmen ou pran ti pitit lan ou voye l kote yo pral pale de lanmou, egalite. Donk anpil bagay kè kap byen itil ou wè sam di la lè di fè yon fason voye timoun nan ou menm tou mèt akonpanye. Bon m di nou mèsi anpil e padone m tou pou aksyon sa se epa fòt mwen. Se razè m. Pwoblèm peyi an, fason bagay yo ye la a, pa bon pou mwen. Ey pitit fi m, m ap mande w eskiz. M mande w eskiz pou sa m fè w lan. M pa t dwe fè w li konsa. Bon se vre m konnen w sòti, men w pa fè anpil tan deyò vre. M mande w eskiz. E m di nou mèsi bokou pou jès sa nou fè.

Lanmou se yon bagay yon moun fè pou fè yon lòt moun byen. Lapè, yon moun dwe gen lapè ak tèt ou e ak antouraj ou. Lespwa, kwayans nan yon rezilta favorab menm lè kondisyon aktyèl la pa montre sa. Liberasyon, li lè li tan pou nou libere lespri nou, retire chèn ki nan panse nou, konsa n ap lib e tout antouraj nou ap lib tou. Padon, se gras yon moun fè yon lòt pou tò li te fè. 24. Mizerikòd, se sa yon moun fè w ki mal, ou ta vanje w, men ou deside padone l. Egalite, prensip ki pèmèt tout moun jwenn yon tretman ekitab.